ki tounen avèk yon videyo pou nou. Nan videyo jodi a nou pral pale de 5 moun ki gen pat ki gen gwo e bagay nan kò yo. Mèsi ankò deske ou ou rankontre sou chanèl sa. An ale. An premye kòmansman nou genyen Shidra Shilal. Li fèt 29 janvye 1937. Se yon endyen li ye. Lè nap gade imaj sa nou wè misye ki sa tout sa nap gade la sa se zong misye. Ayayay. Sa se zong misye li kite grandi konsa depi lè li te kòmanse fè fè bagay sa li kòmanse An 1952, sa se denyè lè li te koupe zong li. Bon, lè misye ap twalèt, kòman li fè, lè l fin twalèt, kòman l siye dèyè kay li mezanmi? Hehey! Tèt chaje. An dezyèm pozisyon, nou genyen Xi Kiping. Se yon Chinese li ye, yon fanm, li kenbe world record la pou

Li kòmanse grandi cheve li depi an 1973. Lè depi lè li te gen 13 an, anpitou an 2004, li vini se li menm ki nan tout nan mond nan tout fanm nan le mond antye, se li menm ki genyen cheve ki pi long. Li fèt an 1960, on Chinese li ye. Mezanmi gade cheve yon fanm. Gade cheve. Ki fanm ki ta gen tout cheve sa mesye pou li ta koupe. Sa se yon foto lè li te pi jèn. Ap gade la. Bon bagay, bon bagay. An twazyèm pozisyon, nou genyen Heinz Nilson Lindset. On ameriken li ye. Lè nan gade foto sa, nou wè bab misye tou blanch. Tout sa yo se bab misye li ye. Map gade. Misye pran bab tèlman bab li long. Yo pran ni yap sote, yap sote avèk li. Nèg sa pa pa la, li mouri, li fèt 14 14 jwen jiyè an 1846. Se misye ki gen ki te gen lè l te la e li menm ki te gen bab li, li ki te grandi, ki te pi long dan lemond antye. Men misye mouri Misye mouri 10 novanm 1927 e pa janm gen yon moun ankò ki kapab rive e kase osinon yo ta di l an anglè break up that record. Pa gen moun ki fè bagay sa nan lemond antye se misye sèl ki te fè li. Mezanmi mezanmi bagay yo anpil. An katriyèm pozisyon. Nou genyen Nou genyen ti dam sa ki rele Chanel Taper se yon se yon amerikèn li ye yon amerikèn li ye yon kolèj etidyan ameriken li la gade foto la gade foto a se li menm ki gen lang ni mezanmi.

Konpè li avèk yon ti dam ki te nòmal, yo ouvè bouch yo, gade boul je manzè. Gade lòt la menm, sa lang manzè menm ap fè l menm 5 menm 10 menm. E se manzè ki gen lang li ki pi long dan lemondantye. Waw! Kòman, kòman, kòman lang sa fè rete anndan anndan bouch manzè? Mezanmi! 9 pwent 75 anpi tou li 3 pwent ench long. Koman manzè fè baka konpwen bagay sa? Bondye sa gen. Pou bondye fè yon lang moun long nan yon eta parèy sa konsa? An tou ka manzè ou son kolèj etidyan ou nan world record congratulations tande man pap man e matant. Congratulations Ebyen mezanmi men yon lòt vi yon lòt foto ankò kote manzè sanble se nan World Record la manzè te ye yo tap fè pozisyon avèl pou yo te kapab wè si se vre Ebyen se manzè yon etidyan lè manzè te fè bagay sa li te ka nan 22 zan an 2010, se manzè ki genyen lang li ki pi long dan le mond antye. Humm. Si e te yon gason ki te genyen lang sa, fanm yo tap kontan. Fanm yo tap di, mezanmi, kisa l ka fè avè lang sa? Kisa l te kapab fè avèk lang sa? Ebyen congratulations. An senkyèm pozisyon nou genyen Roberto Cabrera. Yo di konsa se misye ki genyen peni li ki pi long ki pi gwo dan le mond antye. Eske misye fè sèks? Eske misye jwenn moun fi? Li kouche avè li. Nap gade foto sa la yo di konsa se misye ki genyen pati devan li ki pi long dan le mond antye. Bagay fi renmen, anpil fi renmen, anpil lot fi renmen bagay sa.

Poko jwenn yon fanm ke li ki li renmen avè li osinon yo marye e misye di konsa li te li te anvi al fè pono m pa konnen si li te fè li a si l pa fè l pase yo pa t bay tout enfòmasyon li te ale pou l ta ale fè fi ma di l men m pa konnen si sa te mache Se misye ankò ki genyen peni li ki pi gwo dan lemond antye ki pi long. Monchè, m pa konnen si sa misye fè, si se Bondye ki ba l bagay li a konsa. Antouka monchè. Bagay ou a trò long. Ou domaje nèt ou menm. Ou domaje nèt. Ou domaje anpil anpil. Bon. Ebyen mezanmi se ti video sa mwen te pote pou nou. 5 moun ki gen pati nan kò yo ki pi long dan le mond antye. Mwen mande ou. Abone avèk chanèl la, pataje chanèl la, share li avèk yon fanmi, yon zanmi, yon matant nan tout kote ke nou kapab. Mèsi, ke Bondye beni nou.